Kòm si vin nan eleksyon epi kwè nèg sa pwisan li di nèg a monchè map baw mwayen. Èske ou konnen se konsa gang yo moute? Ok bon kounya an ale gang nan pòtoprens. Depi peryòd Jan-Bètran Aristid, tout moun te toujou konnen ke Site Solèy se yon zòn ki te genyen gang. Depi sou Jan-Bètran Aristid, tout nèg te toujou konnen ke zòn Gran Ravin avèk Ti Bwa un peu plus tard, se de zòn ki toujou genyen gang, gwoup ame. Bèlè, zòn Bèlè. Te toujou gen de aksyonè, paske m ap raple w mwen fèt Platon Bèlè. Zòn Bèlè te toujou gen aksyonè. Zòn Dèlma 2 te toujou genyen de mouvman aksyonè ladan l. San konte zòn Tokyo, kote m konnen byen, piske Tokyo se nan do Ame Disalye ke l ye. Lasalin te toujou gen de gwo mouvman gang vòlè, piske Kafeterya te toujou gen de rapò k ap soti nan Lasalin. Men Site Solèy te toujou gen repitasyon sa a. Men si w pran Nan dènye ane yo, nou sòm an 2004 pa egzanp, se an 2004 jis ou pral kòmanse genyen nan Bèlè tout bon vre sa yo rele gwoup òganize prèske menm jan a Site Solèy. 2004, te genyen 4 gwo gwoup ame nan Site Solèy, la w ap pale de Belankou, w ap pale de Bwanèf, w ap pale de Boston, w ap pale de Pele Simon. 4 gwo gwoup e se zòn sa a nan kesyon 2004 operasyon Bagdad ki ta pral demare avèk sa yo rele le fameux mouvman kidnaping anlèvman e Bèlè ta pral gen Bèlè ou Ti Mas ta pral gen kòmanse gen gwo ekip gang pa yo tou k ap fòme men te toujou gen Gran Ravin te toujou gen Ti Bwa. Vilaj de Dye ou wè k fèt la a. Pou moun ki pat janm konnen l, Vilaj de Dye si ou fèt nan lane 80 oubyen fen 90 e menm mitan 90 ou ka pat janm gen chans konnen ke bò lanmè a la wap gade la afè kay la pat egziste ditou. Mwen menm mwen sonje lè map sot lekol ame du salut delma 2 poum monte carrefour nan bèten lè map pase se site se antèn radio libète antèn radio plus 3 3 3 bagay 4 bagay kite anba a nan zòn nan sete chofè gid lan ki te la tele ayiti an chez yvan avèk tifani epi un tout ti peu plus haut te gen institut français kè kolon etc men Zòn sa yo te blanch nèt, pa t gen kay ditou. Lè w ap gade pa egzanp, ou wè Fontamara, plas Fontamara pa t egziste. Lanmè a te prèske kole avèk lari a. Epi sa yo rele Site Michèl yo vin fè kounye a, bagay sa yo prèske pa t egziste. Lè w ap pase se lanmè a w ap gade. W ap gade lanmè oubyen w ap gade vas teren an ki te genyen nan zòn Site de Letènèl, Site de Dye. Pa t gen bagay sa la ditou. Gran ravin vin ap gwosi, l ap grandi, l ap grandi, l ap grandi, se apati de peryòd 91, 92, paske m sonje m tou piti, m ap monte nan Jezi Mirak, mwen menm avèk papa m, nou pral kay Marilou dan wo a nan sou pye kenèp, zòn sa yo se te zòn ki pa t gen anyen ditou menm, pa t gen moun ditou ki te abite nan zòn sa yo. Men ban m di nou ti bagay, tout gwo katye popilè sa yo wè k fèt la a, Te toujou gen leta, te toujou gen majistra kominal, n ap soulinye sa. Te toujou gen yon meri ki te la. E dayè, Vilaj de Dye, Site Letènèl ki fèt la, se meri Pòtoprens ki mete l. Lè m di meri Pòtoprens, m ap pale de anplwaye meri, anplwaye meri an ki toujou nan fè bras, vann tè, vann espas. Tout katye popilè ou wè k ap fèt, menm jalouzi ou wè nan tèt Petyonvil la la a, tout moun te konstate l ap fèt, y ap fèt. Dayè Michel Martelly se youn nan nèg k ankouraje gon bon bout ki fèt tou. Gang yo. Y ap plis alèz pou yo woule nan de espas kote ke lapolis oubyen leta a pa ka prezan. Èske yon nèg ka monte yon gang nan Dèlma e 75? Ou sonje te gen yon peryòd, nan ki ane, nan ki ane, nan ki ane sa n te ka monte 98, 99 lè 75 pib lan ap fèk monte oubyen te gen yon peryòd an 2004 lè te gen kidnaping yo te konn sekestre moun tou nan zòn sa a. Enben, lè zòn nan kòmanse ap devlope, moun ap vin nan zòn nan, kounye a kòmanse gen penetrasyon, lapolis, leta ka prezan, enben nèg gang nan di m pap ka fonksyone, m pap woule la byen. Non sèlman 2017, Jovenel Moïse monte. An n di avan Jovenel monte, piske se la mo gang, gwoup gang pral kòmanse enpoze yo tout bon, Avan Jovenel moute, genyen yon pasaj nan Bib lan ki di, La parole est faite chaire, kòmsi, pawòl la, li vin reyèl, li vin yon reyalite, li vin nan kotidyen nou. C'est ce qu'on appelle une forme de prophétie. bandi legal an 2010 gon group moun anndan peyi an manipile par lentènasyonal ki fè ke ki fè ki vin avèk mo sa bandi legal. ki fè ke bandi legal la vin fè chè. Michel Martelly se li kòm chèf bandi legal ki vin avèk moul epi ki rann banditism lan legal. E gen de mo Malerezman, ke n ap ensere, fouye nan lespri, nan tèt nou, l ap tounen kont nou wi mezanmi. E pa tout pawòl pou w ap di. Gad kijan bandi legal bandi legal. Jisteman, le banditisme li vin legal kounye a. Kouman w vle pa egzanp Wap mennen mouvman ou revandikasyon nan tout pwoblèm ou, ou nan kesyon bwa kale. Sa sa vle di? Kote n pa Si w gen de moun k ap reflechi, se k sa wi. Depi w kòmanse gen de moun k ap ede w reflechi tout bon vre, w ap di kèt, men se vre sa misye ap di a. GNB Men se pa de bagay kòmsi pou avègleman n ap antre. Pase mwen menm, mwen eseye pale ak lòt moun kote te gen de lòt peyi ki te gen de pwoblèm. Moun yo se tèt yo met an plas, yo reflechi, epi yo adrese pwoblèm nan, epi jwenn de eleman de solisyon. Men pa nan tèt cho. M ap gad ti gwav, yon manifestasyon ap fèt, nèg a met yon cha nan lari, moun ap danse. Jodi a fò n kòmanse reflechi pi serye. Avèk Michel Martelly le banditisme li vin legal. Mentnan nou sòm an 2017 larive de Jovenel Moise. Te toujou gen de ti gwoup ame pa egzanp lè w pran baz Pilat. Men aswa kite m di nou baz Pilat pat janm on gwoup gang. Jan yo di an kòmkwa m ta di w moun k ap ransonnen moun, k ap fè bras. Ann di Baz Pilat selon istorisite l se yon gwoup polisye ki te abite nan zòn nan ki te met ansanm ki te di yo pa p dakò nèg vin fè dezòd nan zòn nan. Men ki jan Baz Pilat kòmanse. Èske l vin devye? Èske gen de moun ki viktim de Baz Pilat? Èske gen de moun ki konnen Baz Pilat touye moun pou yo? Je ne sais pas. Men jenèz Baz Pilat se yon gwoup polisye ki te abite dèyè Baz Pilat kraze lontan Pou enfòmasyon w Baz Pilat kraze lontan, piske depi lè nèg Gran Ravin vin ranfòse yo avèk gwo mwayen, Baz Pilat vin disparèt. 2017, Ou pral genyen yon gwoup gang k ap boujonnen. Anèl sove nan prizon, li retounen nan vilaj, li tiye Adle, li kòmanse monte 5 segond. 5 segond kòmanse monte. 5 segond ap pran pwa Anel ap fè de kontak li gen de moun ki byen avèl 5 segond kòmanse monte lap monte lap monte li vin yon gwo gwoup gang te gen 3 ti vòlè 3 nèg ki tap ransone moun nan gantye sou zòn malpas lanmò sanjou avèk 2 lòt Ou sonje non video kote ke nèg yo tap konte lajan yo sot vòlè sou moun. Yo aranje yo, yo jwenn mwayen, kòmanse jwenn ti zam, yon yon kòmanse ap fè de kontak etc. Epi menm kote a nèg yo vin avèk le fameux baz gwoup gang 400 mawozo. Men ki politikman te gon gwo sitwayen ki te dèyèl yo te rele Abraham. Abraham Lanma m pale de li Abraham nan te gen de konotasyon politik wi avèk de kandida nan zòn nan bon blan konn sa deja paske blan tande yon yon 400 mawozo vin monte un tout pti peu plus bas nou gen pa egzanp chen mechan. Li kòmanse ap ranfòse tèt li. Epi, apre sa k fin pase è Matisan, nou sonje l, 13 novanm 2017, lè operasyon mennen, eksetera, yo vin tagèt yon sitwayen yo rele Babekyou. Rapò rnddh kòmanse ap tagèt misye, apre ou tande l al, rapò di l al patisipe nan masak. Lapolis on ti jan ap endekse Barbecue, Babekyou di Misye Rizier twouve l nan yon sitiyasyon ki ekstrèman difisil, li pa vle rann tèt li bay Lapolis, li pa konn sa k ap rive l. Anlieu plas de sa, l pito di, bon monchè, ban m ret nan baz mwen, m ranfòse tèt mwen, e de fèt li ranfòse tèt li piske l te gen de, de mini, de zam deja ki te disponib pou li, li ranfòse tèt li, anlieu plas la jwenn Lapolis, li pito maymoulen kò l malgre l te yon polisye, l al jwenn gwoup nèg Nan baz krache dife Li al jwenn 2 koup nèg e Sonsonn pa Sonsonn ti Jinyò Epi bon Gen yon gwo sitwayen anba yo menm yo rele Mikanò tout moun konnen l Apre kesyon masak sa misye fon chwa an lye plas la l bay tèt li nan lapolis pou yo mete l nan prizon li chwazi kan l paske fò l te pwoteje tèt li e se sou inisyativ jisteman. Barbecue nèg yo pral moute yon gwo kowalisyon rele G9. Tout sa yo se 2 gwoup ame, 2 gang ki gen nan peyi a. Men sa blan an dwe konnen. Pi fò zam mesye sa yo gen nan men yo. se zam ki soti Etazini Damerik. Gen yon kantite tou ki soti Sendomeng. Sendomeng, yo plis jwenn minisyon Sendomeng, sa yo rele bal la, ke zam. Kounye a, gen de kalite gwoup ame. E se sa blan dwe soulinye. Blan, gen de kalite gwoup gang anndan peyi a. Gen je nèf ki di yo pa nan kidnaping, se sa yo di. Ou wè m bliye ajoute Bèlè. Bèlè ki vin transfòme tèt li kòm yon gwo gwoup gang tou. Bèlè vin yon gwo sikisal de gang. Kote m manke pèdi yon frè, yon nèg ke n apresye anpil Arnel Belizè nou sonje sa, gwo gwoup gang sa. Blan dwe konprann pi fò zam yo soti Etazini Damerik. E kiyès ki voye zam yo? Se de sitwayen ayisyen, tankou pa egzanp, Peniel Olibris, ke blan an, li plede koupab la kounya, paske misye te voye zam an Ayiti. Anpil minisyon soti ki kote? Nou di Sendomeng. Men, pi fò zam yo soti Etazini Damerik. Anndan chak gwoup gang sa yo. E Leta ayisyen te di l yon lè, menm si m wè Larepiblik Dominikèn te fache, chak gwoup gang sa yo genyen kanmenm yon Dominiken oubyen genyen yon enfòmatè Ese n pa wè repiblik dominikèn pap jwe hein ou pa wè dominiken yo kote la polis pat janm konn de non chèf gang ou pa wè dominiken an li ba w lis chèf gang yo a non yo epi alyas yo hein sa vle di le dominiken ou byen ladministrasyon dominikèn li gon zye Vire sou gang sa yo. Dominiken konn tout gang anndan peyi a. Li konn mòd operatwa tout. Nagan te gen dout sou kidnaping, bon gen sou de kidnaping kap fèt anndan peyi a. Nagan ta vin sou dosye sa. De kategori de gwoup de gang. Gon gwoup de gang ki di yo pa nan kidnaping. Ann soulinye sa, li rele je nèf. Gon lòt kategori de gang li menm ki fè kidnaping. Yo rele sa je pèp. Bon, gen de nèg ki di yo menm nan je pèp la, yo pa nan, yo pa fè kidnaping. Ti Gabriel tou di l pa fè kidnaping, sa se afè pa l. Kèlkeswa Kalifikatif ou ka bay gang nan se de gwoup ekstrèmeman danjre yo ye pou sosyete a. Je repran. Kèlkeswa jan ou rele gwoup gang nan ou mèt ap viv nan katye popilè a, gang nan pa bon pou peyi a. Gang nan se yon pwazon li ye pou sosyete an, pou peyi an jeneral. Menm si blan konnen tou anndan gang yo, yo gen de polisye ladan yo. Fòk m di w, an matyè de fòmasyon, gen yon bagay ki klè m vle w konnen. Leblan, li konn tout ti detay k ap pase nan gang yo e nan peyi an jeneral. Dominiken an konn tout ti detay k ap pase anndan gang yo. Si w pat konn sa m di w li. Blan konn tout. Dayè blan tèlman gen enfòmasyon, yon bagay ekstraòdinè. Blan pa bezwen mande pou ayisyen drese lis pou li. Blan pa bezwen mande mande gouvènman pou l ba l lis moun k ap finanse gang. Moun k ap finanse gang yo se koni. Kounye a, ann eseye gade e konprann. Jewografikman kote gang yo sitiye e ki bisnis ki gen nan zòn nan. Sa a se yon egzèsis ki pa fasil, men n pral eseye fè l. Lè nèg a pa egzanp nan vilaj, vilaj gade otou de li kiyès m gen k ka finanse m. Ki teyat kap finanse vilaj? Edeyach? Teyat nasyonal? Kiyès ankò? Biyachèsi? Bon moun sa yo pa la ankò. Gang sa a pou l kenbe pou l egziste l ap fè anpil kidnaping e nèg yo fè anpil anpil kidnaping. E nèg yo te tèlman bezwen de teritwa Yo lonje jis pou y ale nan tèminal gaz ki genyen gaz DNC a, Klerye. Paske nèg yo di si yo rive la, zòn Klerye a, enben y ap gen yon bagay nan men yo menm. Paske tout gang viv de mwayen ekonomik pou l gen nan men l chak jou, pou l achte minisyon, pou l jere baz li. Sa di fòl gen kòb k antre nan menl. Lè on gang di w li pa nan kidnaping enben gon kote gon lòt kote kap ba w lajan an. E blan konn tout moun kap bay lajan. Kounye a jeografikman kote yo sitye. Lòt moun on gang tankou vilaj. Vilaj otou de li pa gen okenn moun ki ka ba l lajan. Gran ravin. Gran ravin pa gen okenn moun otou de li k ka ba l lajan. Ti bwa. Èske ti bwa gen moun k ap ba l lajan? Lè w vire otou de li, li te gen de antrepriz. Kounye a zòn sa yo pa gen anyen. Te gen de bank, BU a Soje bank yo fèmen. Te gen pa egzanp Unibank Market ki te devan. Tout bagay sa yo fèmen. Ou ka kesyone men kote yo resouse yo, kote yo jwenn mwayen pou yo fonksyone? Menm si Ti Bwa toujou di li menm li pa nan kidnaping e ou poko jwenn yon rapò yon moun ki di yo te kidnape l y al Fontamara avè l ou poko tande sa. Men Gran Ravin se santral, Gran Ravin vil la se santral kidnaping. Lè w pran pa egzanp e Kache dife anba lavi l. Ki kote k ka ba l piske anpil komès fèmen anba a? Kote l woule? Kote l brase? Eske nèg yo fè lari? Sa se de kesyon pou n poze. Lè w pran pa egzanp Lasalin, bon Lasalin gen afè. Lasalin genyen APN ki la, ki lòt kote ankò? Bon kounye a Lasalin nan menm fò w kesyone piske si w ta pran CPS w ap pran CPS men fò w di tèt ou gen Kolsk anba a tou, gen yon bann nèg ki anba a. Lè w tande gang ap goumen pou teritwa la, se paske dega bezwen teritwa la pou l genyen kontwòl magazen, gwo biznis ki nan zòn nan. Lè w pran pa egzanp Belekou, Belekou kole kole avèk Varreux, sa vle di ke ekip nèg Varreux yo se nan zòn nan yo ye. Lè w pran pa egzanp Boston, Site Solèy, Boston gen tout liy anlè a nèt pou li, li te genyen pa egzanp santral elektrik la, li te genyen tout espas nèg kay bidyo yo, tout zòn sa yo ta sipoze pou Boston. M pa konn si Pele Simon li menm li fè ti kout tèt ladan l tou, bon Pele Simon plis ou plis ou mwen gen anlè a. Sa vle di kèlkeswa kote ou wè 2 gwoup gang ame, genyen 2 gwo biznis e biznis sa yo anpil fwa yo pa kwè nan lapolis. Yo plis kwè ke li enpòtan pou ke yo ta jere 2 nèg ki bò lakay yo, an lye e plas ke yo ta di monchè fòm gen lapolis ki banm sekirite. E de fèt, malgre ou ka wè kraze brize ap fèt, moun ap dechouke, gen de zòn dechoukaj pa janm fèt ladan l, gen de biznis dechoukaj pa janm fèt ladan l. Gen nèg ki kite biznis bò lakay yo, y al fè dechoukaj lòt kote. Nou pa timoun piti, nou ka konprann sa sa vle di. Tout konfigirasyon sa yo, blan konnen yo deja. Men men sa blan te di tèt li tou. Blan di, lè nèg yo ap finanse gang yo, yo pa finanse l nan lajan pèsonèl yo. Kote nèg yo jwenn lajan pou yo sipòte gang yo? Gen de jan w ka bay gang nan sipò. Swa w ba l yon koulwa ou fè l jwenn zam, swa w ba l yon koulwa ou fè l jwenn minisyon, oubyen ou ba l kòb la dirèkteman. Oubyen, lè gen de fèt k ap fèt, gen de aktivite espòtiv k ap fèt, gen de ti lòt aktivite sosyal k ap fèt, fò w bay mwayen kanmenm pou sa fèt. Oke, fò w bay mwayen pou sa fèt. Sa vle di, e sa k fè dènyèman gen Mikano fè yon kou ekstraòdinè, li fè yon gwo kou, lè l wè l pa ka jwenn anyen eksetera fina li tcheke kòmilfo, misye fè yon, misye bote de pwodui pou kòmilfo ki vale a plizyè milyon dola. Ou gen de posiblite, swa w vle negosye sa ou pa. Sa vle di blan konnen Kiyès k ap finanse? Men, e sa k fè blan an toujou di, nèg a pap bay kòb la nan lajan pèsonèl li, siman se sa l pa peye ladwàn, rezèv pou l, jan pou l ta peye ladwàn li pa peye ladwàn nan, enben kòb sa a li pran li bay gang li. E sa k fè w wè, ou te wè e chaje dafè lan, li ale ladwàn, l al jwenn Edouard, Edouard ki se direktè jeneral dwàn, li al fè foto avè l pou l montre l ke m bò sipò. Sere boulon! Enpòtatè yo pou mwen, paske enpòtatè yo genyen twòp lajan nan men yo ki pèmèt ke selon blan an yo manipile gang yo. E gon remak pou fè. Menm si kidnaping ap roule nan Petyonvil la, ou ka remake nèg y ap kidnape yo se petèt menm nèg ti nèg nwè nan menm klas avèk nou. Yo pa kidnape kòm si nèg sa yo paske kèlke pa nèg yo pa nèg yo pwisan. Kounya blan banm di blan yon bagay. Blan. Pa sou blòf. Ou konnen moun ki konn bay nèg yo mwayen. E fò m di w, blan tèlman gen kapasite pou sa. Hum. Yon lè m a fè yon emisyon sou sa. Pase blan te poze m yon kesyon mwen menm. E nenpòt lè map fon emisyon sou sa, sou kestyon blan an te pozem. Men blan an konn tout bagay kap fèt sou teren wap fè pè. Dayè l tèlman gen enfòmatè ayisyen lap bay blan enfòmasyon avèk fasilite. Blan ou pa bezwen di. Wap bloke sikilasyon nèg yo, bloke viza bandi yo, bandi yo pa gen viza. Si w te tande kòmsi rimè tap kouri yo di w Izo pral jwe an Frans, pa e blag li ye. Yo pa gen viza, yo pap deplase, yo lakay yo, yo gen nèg kap fè kidnaping pou yo pote moun ba yo, yo gen de nèg pa egzanp kap voye mwayen ba yo. E lè bwa a mare, sa ka rive tou ke yo fèmen de zòn epi yo mennen pèp la fè makèt oubyen fè shopping. Men sèt istwa de bloke viza, bloke kont yo, non. Blan men sa pou fè pou nou. Ou wè jan ou kòmanse fè l la, nenpòt moun ladwann jwenn dayè ou wè blan an chaje dafè l la, l al chita avèk Edouard. Kounya, kòm wap chita avèk la dwann, sa vle di ke ou gon relasyon ke Lèzetazini ap devlope avèk la dwann dirèkteman. Bon, rann nou yon sèvis blan. Chak fwa nou jwenn yon moun, yon kontenè ki vin a zam, moun ki voye kontenè a nap fè aretel. Bèt out aretel pou nou. Bon, ou pa menm bezwen vin aretel isit. Aretel, voyel ban nou oubyen tou fout li nan prizon. Wouch, eksizem mezanmi. Mo sa pat sipoze antre ladann. Dezole. Mil eksuz, je vous prie de m'excuser. Moun kap voye zam nan. Depi yon konntenè, yon bwat vini a yon zam ladan l, ladwàn ap tou voye non moun nan pou blan arete l. Men premye sèvis pou rann nou. E sa k fè m di w, lè Jeneyis al anba a, misye desann kanson l nèt, li pa mande anyen. Men premye bagay pou fè pou nou blan. Arete moun nan. Nenpòt Ayisyen nan dyaspora a ki voye yon grenn katouch Depi ladwann pranl non non bwat oubyen on efè pèsonèl on moun li voye nou anba ou blan aretel sa fè 1 2 blan. Ou imilye n lotrejou. Lè yo tande ayiti gen pwoblèm ou di wap bann 3 milyon dola son mank dega pa fè sa malerezman nou pa gen moun nan peyi an si n te gen moun nou tap ekri yon lèt avèk administrasyon amerikèn nan pou n dil kenbe 3 milyon an ranfòse wèlfè l gen lakay li yo nou pa bezwen 3 milyon an bon lè n te gen moun tou yo pa tap fè sa paske m pa ka nan sa m ye la a. Men zòt voye 12 milyon achte materyèl Kanada epi ou twouve m nan yon sitiyasyon difisil ou voye 3 milyon dola ban mwen? Tandike w ap bay Ikrèn on parle de 40 mil 40 milya. Ou pa ka fè m sa. Si w vle ede m vre pa fè sa. Pa fè m sa. Pa pa 3 milyon pa fè sa. Enyen pa fè sa. M m m vo plis ke sa.

Yon ti lokalite nan Lewogan li vo trilyon dola. Moun kap di Benè yo pa pale m de Benè. M pale w de Belòk. Belòk ki twouve l, son ti lokalite ki twouve l dan komin Lewogan. Li vo trilyon dola. Dè trilyon de dola. Haiti vo plis ke sa. Se sa fè map mande tout jounalis ki respekte tèt yo, mesye ann kòmanse pale de chif kounye a. Ann kòmanse gade pou nou wè kòman n te ka antre nan nan nan bagay Shanghai la. Yo di a fò n kòmanse reflechi, fò n kòmanse pale de gwo chif. Paske yap pale de gwo chif an kachèt sou tèt nou. Gen de ti detay f jodi a fò n kòmanse met rad sou nou, kòmanse mache pwòp. Paske nan dènye diskisyon k fèt dènyèman yo di ke sa n gen la a, Dubai la e jwèt, Qatar se jwèt sa n gen la a. Tout sa w wè k ap pase an Ayiti yo, y ap mete l nan yon chema pou yo minimize nou. pou yo mete pi fò nan nou deyò epi lè yo vini yo vin an mètre. Malerezman pa gen moun ki pou eksplike nou sa. Gon bann ti blofè k la k ap chache ti myèt nan sa Ayiti ye k jodi a pa gen nèg ki dwe ap reflechi myèt. Mande Michel Soukar. Malerezman gon gwo gason m pèdi Professeur Mathurin pèdi yon gwo gason yon sèvo. Ou wè nan ki kondisyon misye mouri? Premye bagay pou blan fè pou mwen se yon moun ki mete yon katouch nan efè pèsonèl depi ladwann jwenn li voye rapò a ba Etazini, Etazini arete moun nan menm kote a. Sa vle di kesyon minisyon kap antre a m rezoud pwoblèm sa. Blan banm sa. 2, Ou pa bezwen banm 3 milyon dola. Banm 2 elikoptè oubyen banm ekipman. Menm si w vle m vre, ou vle m chanje Epi, ou konn sa m konn, m te, yon lè m te di direktè jeneral polis la sa, direktè jeneral polis, bon m ban nou bagay, lè w chita a blan avèk yon anbasadè isit eksetera, sa w, dènyèman w t al nan yon rankont avèk tout chèf polis ki genyen nan rejyon an, ki, ki sa w di menm, sa w pale a moun yo? M, m gen enpresyon jodi a Ayisyen an pa ka kanpe gade blan nan je pou l pale avè l. Sa vle di Etazini pa ka fè m gade yon 2 elikoptè? Epi, fò nèg yo bay verite a. Mwen map mande tout jounalis jodia mande DG polis lan Canada bay otorizasyon pou materyèl yo ale sak pase k fè materyèl yo poko ale. Blan gen materyèl nan mwens ke yon jounen nèg yo fè tout gang ki nan peyi a wi. Se vre ap gen domaj kolatero, bon nou ka konprann men kelke pa on nè pa responsab, si nèg yo vle ya vin depoze zam. Blan an gen kapasite poul banm sa nan yon jounen. Men si wap edem vre banm mwayen pou sa, kòm si pa gen yon nèg ki ka diskite a blan an poul di blan an, blan banm yon ti pawòl, ou se etazini damerik. Dayè mwen nan labou la map patine m paka fè anwo m paka fè anba banm yon kout men banm yon bourad pa gen nèg ka mande blan sa. Nèg yo di lè yo mande blan sa blan di non etc nou pa gen lame nou pa gen anyen men minis defans lan lap byen pase a tout militè l yo piske yo gen bidjè yo gen salè. Ebyen blan premyèman banm sa dezyèmman ban mwen ba lapolis sa materyèl fòmasyon e materyèl map gad yon drone yo vann la turquie ki gen tout afèl anba vant li drone sa vann 45 mil dola ameriken yon grenn drone sa si lap travay san pran souf. Twa jou ou gen lapè. Sa vle di ke blan klè. Si w vle ede nou, w ap ede nou. Men tankou toujou, m toujou di l, si w pa vle ede n, kite n tcheke lòt kote.